Non w konn lari a deja pa bon vre men li te gentan di peye machin nan deja lap vin a machin nan kanmenm. Mwen konn jan frè a men fè djòl jan frè a abiye byen frè la lage dèyè machin nan papa m pa vle pou yo kidnape frè a non. Non lap vin a machin nan kanmenm men pase li menm nap tann la men. Men an palan de sa plas devan pou mwen li ye men. Non ou konnen plas dèyè a e pou ou pase pi piti ou ye m pi gran monchè ou konnen mwen pi gran. Non monchè m paka pran plas devan baz m paka pran plas devan non. Non ou konnen plas devan e pou mwen pase m pi gran ou konnen m pa e posiblite pou m achte machin nan.

Ket menn. Peyi sa son peyi k telman bay pwoblem. Map mache a pye kelke jou mesye, map mache dèyè machin nan mpa janm ka jwenn li. Sa kap pase konsa menm? E solèy la vreman cho nan moman an la, men m konnen map jwenn machin nan kanmenm. E m pap dekouraje non paske m gentan peye machin nan, preske tout bagay gentan regle la, se sèl Machine nan selman pou neg yo bon mwen neg yo ap fem soufri fem pase mizè menn kèèt menn e peyi isit deja yon peyi wap mache a pye gen kidnapin ah pwoblem menn m resi pa konn sam fè nan fwa sa sam ta fè la bondye e fok se tounen poum tounen kot neg yo ankò yo banm. Ket oh m rive vit wi. Sa gen la ti mesye sa gen la sa gen la. Konnen nou poze sa gen chita nou banm detay nou sak pase menm. Ah nou poze papa on nèg ap mache mache mache pase moute pase desann piti sak pase bò papa li. Ah m la m poze menm map tann nou map tande sa wap dim menn sa wap ba nou. Apre sa banm zen pou afè machin nan. Monchè e sak pase menn m poko ka jwenn machin nan toujou non nèg yo ap banm randevou sou randevou la menn m poko janm ka jwenn li toujou menn. Ah monchè epi nou chita la nou panse men ou ta jwenn machin nan la a. Monchè m poko ka jwenn li toujou rezon an la m wè nèg yo mal kote yo la a nèg yo di m gen anpil bagay gen anpil enfòmasyon fòk m byen genyen yo epi pou m ka kòrèk bay sa yo. Enben fò w aplike pou bay yo men pou w ka gen machin nan pase men plas devan m ap pran freo ou konprann sa m di w la a menm. Monchè piti ou konnen ou menm e ou pi piti e ou menm e plas e plas dèyè m ap ba ou misye li menm e ou e li menm ki pi gran.

Mwen pa dakò, m pa dakò, m pa dakò.
Mesye diskisyon sa m bezwen nou kite l. Dayè m pa vin la pou m fè anpil tan. Jan Remy la prèske an pasan m an pasan paske m pral nan travay, m pa ka pèdi twòp tan. Ou konprann? Enben ok freo. A e mwen m prèske m ale m ale. M ap tounen. N ap pale.
Map diw la men nou wè sa m diw plas devan e pou mwen ye plas devan e pou mwen. Mwen pa dakò avèw non ni a frèm m pa dakò avèw nan sa nou diw m pa dakò. Non plas devan e pou mwen ye ou pa konprann pase ou tande sa gran frè a di li di e dèyè wap moute plas devan e pou mwen. M pa dakò men m pa dakò menm a di si a sa nou diw m pa dakò. Non dèyè a e pou ou dèyè a e pou ou ou wè gran frè a gentan di e dèyè a e pou ou wè dèyè a e pou ou. Mwen pa Devan e pou mwen. Se mwen menm kap monte devan. Non mpa dakò non devan e pou mwen devan e pou mwen ni wa konprann. Mpa dakò menm. Paske e pi granm ye ou pi piti dèyè wap monte dèyè monchè. Se plas devan m vle papa.
Non lè nap soti ansanm wap pran dèyè epi mwen map devan monchè wa konprann non. Dèyè a e pou ou li pase mwen pi granm en. Mwen plas devan e pou mwen ye. Mwen pa kapab plas devan frè, mwen pa kapab plas devan. Non plas devan e pou mwen ye paske ou pi piti, ou pi piti. Ti mesye sa kap fèt la, sa kap fèt la. Pou kisa tout diskisyon sa yo menn? Pou kisa? Nap fon pa. Bon m chita pou nou di m, pou nou di m sak pase. Chita nap esplike ou.
Mèche sa vin pase a, se fwè m kap achte yon machin. Ou konnen m pi gran. Fò y ap achte machin nan. Kòman, kòman, kòman? Fò y ap achte machin nan. Epi plas dèyè a se pou li. M poko konprann, m poko konprann.
Talè, talè mesye. Poze nou byen pou nou di. Esplike m byen. Plas dèyè a se pou li.
Epi mwen m ap chita devan. Li vle plas devan an se pou li li ye. Epi e mwen ki pi gran. M pap ka ba l plas devan. Plas dèyè a e pou li. Men talè, talè. M ap di nou yon bagay. N ap fè diskisyon pou machin nan. Kot machin nan? Machin nan poko achte non. An, machin nan poko achte epi nap fè diskisyon sa a. Anben nou fout fou vre. Mwen male, m pran nan moun sou mesye.
Non, machin nan plas devan, ou wè sa map di w la, plas devan e pou mwen. Nap ba w li ptou wi min, ou ap ale. Nap ba w li wi min, machin nan pral vini wi. Plas devan e pou mwen lap ye, ou pa konprann. Wap moute dèyè. M pa ka ba w plas devan freo, plas devan, non plas devan m bezwen min. Monchè, non nap pale de machin nan, machin nan pako achte, nap fè ou pè diskisyon pou li monchè. Enben menm si sa min, o, men lè machin.